Rete la. Istwa sa m gad la a, li rele avèg. Se yon istwa ki gen anpil leson moral. Yon bon bagay ta viv lakay nou chak jou. Swiv videyo sa a jiska la fen.
Rozi li menm, pa t janm sispann mache. Li pa t janm sispann mache ap chèche rèv li. Tout rèv li, tout vizyon li te genyen yo, li pa t janm abandone yo. Pafwa yon jèn fi konn nan pwoblèm, li konn arive fè tenten. Li konn arive lage kò l kote l pa t menm panse. Kote l pa t menm espere l te ka ye, li te konn oblije lage kò l. Men, li pa janm genyen pasyans. Pafwa, tout sa w ap fè, li mande pasyans. Li mande pasyans ak gen detèminasyon. Li mande fòk ou gen volonte. E pa moman eprèv yo, li pou fè w lage kò w nan move zak malonèt. Rosie te rive nan yon enpas ki te vrèman difisil, ki te vrèman pat fasil ditou, paske li te leve nan yon fanmi eze, li te leve nan yon fanmi ke li pat manke anyen, men rive nan yon moman kounye a, lap mache nan lari, lap mache tankou son moun ki san fanmi, ki san espwa, lap mache lap chache travay tout kote, men, pandan lap mache konsa, lap tande, lap mache avèk atantiv, lap tande tout sa kap pase. paske li a la rechèch de yon travay. Men pafwa, se pa tout moun k ap fè l pou l ap fè tèt li pase mizè pou yon gwo chen parèy li. Paske, moun pa renmen moun ankò. Moun pa vle pou lòt avanse. Yo toujou ap teke pye lòt pou lage lòt atè. Men Rosili menm, li pa t wè l konsa. Li te plis wè paske. Li wè Lelva gen endikap pou l te ede Maryo ki nan dan le bezwen. Men, malgre tout sa l te fè yo, mwen pa konn, pa gen anyen, Bondye pa janm manje swè pitit li. Tout sa l ap fè yo, m panse yon jou kanmenm, l ap rekonpanse yo. Men, li te rive jwenn Teyodò. Li te wè Teyodò t ap pale nan telefòn, paske nou konnen, Teyodò ap mennen yon pwosesis de kandida pou senatè. Men, Theodore ap pale konsa paske Theodore ap mande èd pou l ap mennen kanpay li kòman li vle pou l rive sou pèp la. Paske li konnen pèp la ap soufri, pèp la nan lafen. Li di, Si m bay pèp la manje, mwen panse gen anpil bagay ke m ap gen aksè avè l paske depi avan m te poze kandida, m te toujou fè sa. Men, m ap kontinye sou menm lanse a. Antan l ap pale konsa, epi Rosie vin parèt sou li. Rosie parèt avèk yon chagren. Rosie te salye l, li te salye Rosie tou. Epi Saul Rosie te di konsa, Mwen anvi esplike w yon bagay. Èske m kapab pale avè w? E Théodore menm, li konnen, li toujou la pou tout jèn. Malgre tout kou li te pran, men l pa t janm abandone. Li te toujou rete sou menm lanse a, li di, Sa JP fè l lan, pa ka fè li fè jèn ap soufri. Li te asepte tande Rosie. Epi l te, lè l fin tande Rosie, li te vrèman felisite Rosie, li di, Se pa tout jèn fi ki gen fòs, ki gen kouraj tankou w. Paske gen anpil jèn fi, yo t ap pito al nan kafe. Yo piko fè vye aksyon ke yo chache travay. Mwen vrèman renmen fason paske ou fè de bagay ke mwen menm, mwen menm pa t panse. Men ou menm, si ou te nan yon sitiyasyon konsa, èske ou t ap fè menm jan a Rosie? Èske ou t ap bay vi ou konsa pou avèg la? Èske ou t ap fè tèt ou pase dèyè soufrans sa paske ou t ap viv nan yon peyi ki te ofri ou tout pòtinite pou te pase sòti? Kounye a ou vin nan yon peyi ki vrèman. difisil.
Aprè tout bagay Micah te fin tande di Gaëtan, li te kanpe nan yon kwen. Li t ap reflechi kisa l dwe fè ak Gaëtan menm paske sa vrèman difisil pou li. Men, Micah menm te bliye lè l ap reyaji yo. Li te pa t menm gen panse sa yo. Li te toujou panse ke Louveno se pou li sa te fèt sèlman. Li te menm bliye èske gen yon lòt moun ki kab simonte louvno de tout moman difisil louvno ap mennen yo. Men li menm, li te panse ke lè lentèni a, pa gen anyen te ka pase an dèyè do l la. Men, pafwa, e pa tout lè w panse, ou panse jeneral. Ou konn panse de tèt ou sèlman, men w bliye. Èske ou gen moun alantou ou yo? Ou gen moun k ap gade ou? Ou gen moun k ap suiv ou? Men Mayka te bliye sa. Li te bliye tout moun ki te alantou Louveno yo. Li te bliye tout moun ki te kapab suiv Louveno de lwen e de prè. Li men li menm, li te jis t ap mennen aktivite pa l. Men li menm, de tout sa l te fin fè yo, li wè l te genyen tò a. Men kounye a, li vle. retounen sou beton an. Li vle pou li an sante. Li vle pou li yo di li refè. Men pou li di refè a, li vle fè yon kòb sou Louvno. Eske kòb sa pa rive posib? Paske Gaëtan vin mennen yon vi avèk Louvno. Eske kòb sa pa rive fasil paske nou konnen Gaëtan avèk Louvno gen yon lanmou santimantal yap pataje ansanm. Eske menm ankourajman, menm volote li te gen pou Kara, eske lap toujou genyen? Paske nou konnen. gason lèl gon sèl moun li toujou fè tout sakrifis li toujou fè bay prè pou bay vil pou li men le jou ou li gen yon lòt moun sa di tou moutou aklè paske yon gason pa ka jere anpil bagay yon gason toujou yon sèl bagay li ka jere men de tout sa yo eske wouzi Eske Gaëtan ap arive pèdi lavi l? Men, lè l t ap esplike Smoke de tout sa yo, li di Smoke, nou pran. Nou pran nan cho paske Gay, yo fè m konnen ke Louveno gen yon lòt fi. Men kounye a, nou pa gen kisa pou n fè. Men ou dwe mete cho sou doktè la paske fò doktè la joure pi vit ke posib mwen menm pou m deyò paske gen anpil bagay k ap pase dèyè do m nan. Anplis tou, tifi sa k ap anmède Louveno a, m pa gen lòt chwa avè l. Se tiye an tiye l. Men. Li menm bliye eske sal te di sal te di Smock la Smock te ti yon leson ladann Smock te menm rive yon moman dil li pa nan tiye moun ankò paske li dwe panse pa yon lòt jan li dwe fèl avèk la pawòl li dwe mete taktik sou pye poul reyaji kounya li pa plis kwè se nan tiye yo lap jwenn solisyon paske yo fè anpil mò deja. Yo pa janm jwenn yon solisyon. Chak mò yo fè, gen yon lòt pwoblèm ki envante. Pafwa, ou konn yon pwoblèm, ou konn rezoud pwoblèm nan, men, toujou ou atann ke gen yon lòt pwoblèm k ap vini. E pa lè ou paske ou te nan pwoblèm sa a, pou panse ou kite l, pou panse ou fini. Men, a chak fwa ou rezoud yonn, gen yon lòt k ap rekòmanse. Men, tout sa yo te rezoud, gen yon lòt ki te rekòmanse. Men Smoke te rive nan moman di non, nou pa ka tuye moun ankò, nou dwe pase yon lòt taktik. Epi l te asepte tande Smoke, men li menm li pa gen lòt ni de, ni twa nan lespri l, se etire lavi Gaëtan. Li te di, se Gaëtan ki viris la, se Gaëtan ki vini, Gaëtan gen anpil kran, paske l ap vin jwe nan game Mike la. Eske Micah gen rezon poul panse konsa? Eske gen Micah gen rezon poul panse li ka tiye Gaëtan? Pafwa lè yon moun koupab li pa janm vle konnen li koupab. Lè yon moun koz yon moun nan soufri li pa janm dakò. Li vle toujou kenbe moun nan nan soufrans. Li vle toujou kenbe Louveno nan soufrans lap mennen Louveno a. Li toujou vle pou souse Louveno nèt poul fini ak Louveno.
Ebyen, JP li menm, ki te pran Mario, ki te fè l tout sa l vle, li te santi ke li te nesesè pou l te fè Mario pase mizè, pandan ke Mario pa t janm merite sa. Gen de bagay ki rive w nan lavi, gen de sa yon moun fè w zanmi m, kwè m, pa di l anyen, kite l. E kwè m si w vle, to ou ta l ap peye sa l fè a. Pito pa w fè w nan konta yon moun. Pito w joure yon moun. Pito nan kont a yon moun nou goumen, men ou pa nan kont ansanm avèk konsyans ou. Lè konsyans ou ap repwoche w, lè sa w te fè yon moun, konsyans ou ap raple w sa. Se pi mal kon moun yo te kale. Se pi mal kon moun yo te pran, yo rache vyann sou po l ti moso pa ti moso. Paske lè konsyans ou ap raple w sa w fè, lè konsyans ou ap kale w zanmi m, sa pi mal ke jan yo rakonte w lanfè ye. Ebyen. Jounen jodi a, JP retounen nan menm salte l te ye a. Li te jwenn chans pou l te avantire ansanm avèk Tewodò, ki te vle ede l, ki te vle fè tout sa l kapab pou l ede JP soti nan lari a. Men malerezman, gwo pwovèb ki di ou vann zouti ou pa bliye metye. Ebyen, ou nan pwòpte ou pa biye salte. JP pa t janm bliye kote l te ye. Ebyen jounen jodi a, tout sa l fè yo fè l retounen nan kote l te ye, fè l retounen nan salte sa ke l te ye. Malgre Mario te prè pou ede l men li te trayi Mario nan lari a. Jounen jodi a n pa di ke lavi Mario ok, men Mario jwenn yon moun k ap pran swen l, k ap ede l malgre l jwenn difikilte. JP li menm, li kontinye nan lari a. Kèt mesye!
Aah! Yo gen rezon di tou pa, tou manti pa fon wi mesye. Yo gen rezon di sa wi. Kounye a men kounye a la, patwon an la. Patron an dekouvri m tap bal manti. E avèg la m pa konn sil mouri m pa konn si lap viv vre. Men kounya la menm Gaïna, Gaïna kite mennaj mwen m pa gon moun ankò. Steven mouri. Gaïna kite mennaj mwen menl vire do ban mwen la mesye. Kounya la m pral oblije tounen nan lari a la ankò mesye. Jan bagay yo pa bon lè w nan lari a mesye lè w nan lari a moun ap moun ap pilew. Yo voye dlo sal nan figi w. Yo fè w tout kalte bagay mesye. Eske m pral tounen nan lari sa ankò? Adje! Fò m fè yon jan, fò m korije, fò m chanje vi m. Oubyen m ta jwenn yon vye kote, m ta jwenn yon ti travay. M ta reziye m. M ap mache bay manti, prete rad, mete m byen fre, pral pran pòz, pral fè kou. Menm a m pa konnen. Gen de bagay, gen de bagay pou m konnen, se lè timoun yo kenbe yon liv y ap li. Kounya m konnen. Aah monchè Bayou di Bayou di Men kounya tout moun vire do ban mwen nèt mesye M pral reziye m e nan lari a me Kounya m pa gen kote ankò non pou m ta rete Tout moun te lakay yo te ban m fè ladesant yo mete m deyò.

Li bon wi. Humm epi yo banm yon vye ti kiyè wi. Men gwosè bouch epi yo banm vye ti kiyè pou kisa. Depi ou di manje a bon konnen l bon vre. Sa konn k pase la. M gon travay map tcheke m gon apèl pou m fè. Map kite w pou fin manje. Banm men w. Sa se kiyè an. Sa se manje a. Banm mete l sou referans. Paske m pral fon apèl. M gon travay pou m jwenn fòm ka rele moun nan pou m konnen kisa ki pase. Ebyen ok.
Map vini. Map tann w wi. Manje wi. Dakò.
Banm eseye mwen tou. Mwen pran konsa.

Rosie ki metem wi. Kòman ou fè chita sou chèz? Rosie ki metem wi.
Wè ou menm, map mete ou deyò bò isi a tande. Map mete ou deyò bò isi a tande. Epi apa ou pa fè cheve misye nan kay la? Wè map kebo nan Map kebo nan grenn ou la papa Map flite grenn ou nan kay la tande menm. Wi. Yo bay misye manje, sèvant pa vini m poko manje, gad manje misye.

Sa k pase? Mwen wè w vin jwenn kouto la. Wi.
Manje a t ap sal mwen kite pran l mete sou tab la. Mwen kite di lè w vini w a pran l apre. Jan m tande l ap pale agòch debwaye sa a, li pa ba w kou? Non.
Li pa ban m kou non. Ou sur?
Li pa ban m kou non. Si w ta ap sere pou Louvno m ap gen pwoblèm avè w wi. Non, m pa sere pou li non. Li wè m chita la li di ou chita la m di wi.
Ou menm tou sou fouro. Sanble wè ke li ba w kou. Non, li pa fè m anyen non. Li pa fè m anyen non. Sa va? Wi, sa va wi.
Ebyen ok.
Li pa fè m anyen.
Ou si?
Ya. Ebyen ok, pa gen pwoblèm. Avan, avan m bwè dlo a, ban m di w bagay. Ok.
M sonje dènyèman ou t ap pale ansanm avèk mwen, ou te di m konsa pou m te rele mònonk mwen an. Wi, sa mache? Wi, sa mache. La ou te banm yon bon konsèy. Paske m te rele moun ank mwen an, li vini kote m, li konprann mwen, m voye li ansanm avèk li tou sa. Li te di m li pral rele manman m, byen ke m poko jwenn apèl manman m, men m espere ke sa ap oke. Donk, m kontan Rosie. Pafwa, ou ka ban moun yon konsèy, toudenkou, Ou panse sa pap mache pou el mache. Ok.
M gen yon bagay m tap di w wi. Kisa l ye la? Si, si ke Ahh. Si pafwa ou gen yon zanmi w, ou wè zanmi sa, ou pa fè l anyen, li ni trete konsa, li chanje ansanm avèk ou. Kisa w panse ki te ka koz sa? Ou ka pote yon konsèy mwen sou pwen sa? Ou gen yon zanmi? Wi. Tankou, m pran egzanp lan sou ou. Ou gen yon moun ki zanmi ou, epi ou pa fè moun nan anyen, ou wè l rete konsa, li chanje ansanm avèk ou. Ok.
Donk sa ki pase pafwa, anpil fwa yon moun zanmi ou, toudenkou wè ou pa fè l anyen, l ap detache sou ou, li pa ba w konsèy ò li pa, li vin pa zanmi w menm jan ankò. Pafwa, se paske moun sa li konn sa l ap fè w. Oubyen tou ke moun sa y ap di l de bagay sou ou. Men, a chak fwa yon moun vle detache de ou san w pa fè l anyen, se kite l detache. Paske dèfwa, yon moun konn ap fè yon byen pou ou, menm ou menm ou pa konprann si se yon byen l ap fè pou ou. Lè l ap detache a, w ap kouri dèyè l, se plis w ap fè l ale. Paske lèzòm se konsa, ni lafam tou. Paske yo wè plis w ap detache de yon moun, wap ramne wap chache moun sa se plis lap rale plis men plis moun nan ap lap kouri ou kitel ou kitel fè sa lap fè a epi aprè tou denkou vi an trè senp ou di e si pafwa ok mèsi e si pafwa tou ou ta rankontre ansanm avèk yon moun ki pat zanmiw epi moun sa di konsa ke lap pote de konsèy pou ou lap di konsa mefyew de bon zanmiw kisa ou panse.
Banm di w, gen pawòl yon moun vin di w ou di, sa ki an kesyon, kòman l fè konn pawòl sa a? Si l pa t ap pale mal de ou oubyen byen de ou, kòman l t ap fè konnen? Oubyen a moun li vin di w mefye w de li menm nan, si l pa t ap pale mal oubyen byen de li, kòman l t ap fè konnen? Paske, w ap viv yon sitiyasyon konsa. Pa vre? Byen si. M santi sa Rosie. Men Rosie. Pèmèt mwen di sa, ou son moun ki vrèman fòt atravè sa kew akonpli. Mpa ta swete pèsonn moun dewoute ou sou wout ou. Men ou di, rete fòt, pa kite pèsonn vye lòlòj ou. Yon moun ka zanmi w, li ka chwazi pa zanmi w ankò. Donk, pwiskew pa konn sa w fè l, men pafwa konn fè moun yon bagay ou pa menm rann kont tou. Men, imedyatman, ou klè avèk konsyans ou wè w pa fè moun anyen. Kite l ale. Sa yon ti pe boulvèse m paske m pa moun ki konn gen pwoblèm ansanm avèk moun. Ilèvre ke moun ki vin pran li ansanm avèk lan, avèk mwen an, se zanmi yon zanmi m. M pa konnen, ou pa konn wè l non, men ou ka konn tande lè zanmi m nan vini kote m. La a, se yon demwazèl ki zanmi l epi l ap di m konsa ke. Mefye m de bon zanmi w. M jis flou, m pa konnen kisa m te fè nan moman an. Èske se pou se de zanmi m nan li vin pale m? Èske se zanmi pou m pa zanmi ansanm avèk li ankò ou di mwen pou m pran plis prekosyon?
Ou di ou sipoze pran pil prekosyon. Paske wè jan w ye, wè jan manmi w kòmsi papi w tou kòmsi nan milye m ye a m santi ke li byen ekipe. Li byen nòmal. Kidonk. Kenpòt moun ta vle zanmi w, anpil fwa gen moun ki zanmi w se paske l wè yon bagay lakay w ke l ka pran. Gen moun ki chwazi zanmi w tou, se paske li wè ke l ka zanmi w e l ka pote de konsèy pou ou alavni. E anpil fwa pa chache gen zanmi, kite lavi a fè w kado zanmi la fè w kado a. Paske tank w ap chache gen. se tank li pa bon pou ou. E trè souvan lè yon bagay fèt san ke w pa chache l, li fèt a kè. Ou konprann Rosie? Donk, rete stand by. Yon moun wè k ap detache sou ou, donk just kite l detache. Epi lavi kontinye. Se pa pou plis moun k ap detache an non ki ban m pwoblèm. Se demwazèl lan ke mwen jwenn nan lari, li rele m epi li vin di m ke mefye m de bon zanmi l lan. La se pa yon moun ke m gen yon lyen ansanm avèk li. M twouve sa bizar. Men osi, jan. E tou, m pa yon moun tou ki renmen fè zanmi. M se yon moun ki mizèrpòt dan zen sans. M pa oblije gen yon pakèt zanmi. Se sa ke m di, m di m pa bezwen zanmi, sa m gen yo sifi pou mwen, men m pa wè. Ya, jan m di w lan osi, mefye w, mefye w de yo. M pa di w pa kwè w konsènan yon moun non, men konnen byen sou sa, sa l ap ba ou a, oke? Se sa sèlman m te ka di w. Ok, mèsi. Men pa bay tèt ou pwoblèm osi, oke?
Wap bwè dlo oubyen wap kontinye manje? Ya map kontinye wi men talè. Ou te rele moun nan? Wi mwen rele l wi. Sa va? Li di m konsa trè byento map kapab jwenn plas travay. Ebyen ok. Bdye pi fò wi.